Bonjour bonswa sa depan de lè nou pral gade ti video sa jodia Jani kreyòl pase nan kay la pou mwen pase nan kay la pou m pale ansanm avè tout fanatik mwen yo ansanm avè tout fanmi m yo ou menm ki poko abòne kisa wap tann pou antre nan fanmi sa ou menm ki poko Envite manman w, envite papa w pou pase nan Jani Kreyòl pou di gen yon bèl ti plezi k ap pale manmi mwen ta renmen w al tande l, al tande ti koze Jani Kreyòl. Jani Kreyòl pote yon ti koze pou nou jodi a. Jodi a ki sa mwen pote pou nou kòm yon ti videyo? Depi souvan nou konnen mesye yo Toujou ap pale, toujou ap pale de madanm yo ki gen dwa nan vi de yo. Nan vi de yo nou toujou ap di madanm nou gen dwa nan banboch, madanm nou pa sensè, madanm nou pa serye avè nou, nou gen dwa al kontwole madanm nou nan nati l paske de pi souvan gen nèg Ki al kontwole madanm yo se nan nati yal kontwole madanm yo, nan nati madanm yo, pandan yap fè sèks ansanm avèk madanm yo. Jodi a mwen pote ti konsèy sa pou nou mesye yo, nou fè anpil erè. Nou fè anpil erè. Erè nou fè, premyeman, nou gen dwa gen madanm nou nan kay pandan se tan, oswa nou gen dwa ap viv aletranje, madanm nou ap viv Ayiti, Pandansetan, lè nou antre, n al jwenn madanm nou, n al fè sèks a madanm nou, nou jwenn madanm nou lach, nou di wi, madanm nou nan nèg deyò, madanm nou fè bagay sou nou. Non! Nou fè erè! Nou fè erè! Ok? Paske de pi souvan, ou gen dwa wè, pandansetan fi an ka fè nenpòt, tout vi l li pa fè sèks. Lè lal fè sèks nati an vin paka kenbe nati an vin lach ok nati an vin lach de pi souvan lè fi an ap fè bagay t souvan li rann natil vin sere sere sere sere sere paske gen fi an gen dwa ou gen dwa di fi an pandan se tan wal kouche avèk fi an ou wè fi an sere ou di cheri oo cheri ayy cheri ayy. Ah cheri a kisa w sèvi? Fi an di w cheri avèk m sèvi a dlo e konsa manti depi souvan moun nan fè bagay souvan konnen moun nan fè bagay souvan paske depi souvan lè fi an pa fè sèks le moman l al fè bagay Nati l vin lach. Nati an vin lage, lage, lage, lage, lage. Paske sa k fè nati an lage, nati an pa fè sèks. Paske de pi souvan, yo toujou di w konsa se lè moun nan fè sèks, nati l on ti jan lach epi manti. M garanti nou manti. Janny Creole di nou manti. Paske lè nè, lè fi an fè bagay souvan nati l vin sere. De pi fi an.

Ou gen dwa pa fè l a san pou san ak tout moun, jan yon moun ki fè l l ap koule sou moun nan, moun nan gen pwoblèm, men ou fè ti enfeksyon kanmenm. Paske ou wè bouboun nan, bouboun nan mande likid. Ok. Bouboun nan mande ti likid. Paske menm doktè a di w sa. Bouboun nan pa sipoze twò twò twò sen nèt nèt nèt nèt nèt nèt nèt. Ou pa gen enfeksyon! Paske menm jan avèk moun yo t gen, gen moun nan t gen enfeksyon, enfeksyon an koule koule sou li paske depi souvan m sonje, se sak fè depi souvan yon fi ta sipoze nan jinekològ detanzantan pou al kontwole nati w chak 2 mwa, chak 3 mwa. Ou ta sipoze wè jinekològ, sitou nou menm medam yo k ap viv Ayiti. Medam yo k ap viv Ayiti depi souvan yo pa gen yon bon dlo pou yo fè twalèt yo. Dlo yo pa trete. Ok Ayiti majorite fi yo kap viv yap viv avèk enfeksyon paske menm ke moun nan al nan jinekològ lap li jwenn bon dlo l achte tretman lap bwè tretman lap fè twalèt li avèk bon dlo non li poko janm ka trete vrèman paske depi souvan moun nan pa gon bon twalèt pou l fè bezwen l. Ok Moun ki gen ti mwayen nan men yo ka gon bon twalèt Twalèt lan Lè moun nan Avan w wè w chita sou twalèt konfò modèl la gen moun ki fin twalèt sou li Li bouche l Li fin flòch li l bouche l Non Apre ou menm ou pral annik dekouvri l moute sou li Non W ap pran enfeksyon fasil Ou sipoze kite twalèt la deouvè pou l degaje Oswa avan w moute sou li si w jwenn li fèmen Ouvri l, kite yon ti lè pase sou li avan w al chita sou twalèt sa. Oswa, depi souvan, ou gen dwa pran yon bokit, ou twa, ou pipi, epi lè w fin pipi, ou vide l nan twalèt la, ou flòch li. Ok? Apre w rense bokit sa, w mete l la. Men, tanpri, si twalèt la fèmen, w kouri al chita sou li. Woo lap rann kont ou gen efeksyon paske l gon lè kap degaje ladann ok li gon lè kap degaje ladann paske mwen menm m sonje te gon te gon ti pitit lakay la yon ti demwazèl jèn timoun ti pitit sa te ret te bò kotem li tap viv menm kote ansanm avèm nan menm kay li t ansanm avèm ti pitit sa te gon efeksyon k pat janm ka trete sou li si l chita kote w pa respè ou paka pran sant li. Enfeksyon sa gentan twòp. E sou tou sou gen enfeksyon wap fè bagay, wap pede fè bagay li vin pi mal pou ou paske nati an vin paka kenbe ankò li vin anvlimen. Ok? Nati an vin anvlimen, nati an vin paka kenbe kòl. Paske menm ke, menm ke peni sa, peni sa antre nan nati an, nati an paka kenbe peni an, peni an oblije vin vlòp vlòp nan vajan ou. Lè w gen enfeksyon, ou sipoze pran yon ti chans pou bay tèt ou yon ti chans pou trete tèt ou. Demen se vre nou ka mouri, gason ap rete. Gason ap toujou la, l ap jwenn yon lòt fi. E gason an tou pandan se tan w ap fè tretman, nèg la ta sipoze fè tretman. Si nèg la pa fè tretman e ou sèl ki fè tretman, tretman pa bon. Se nou tou lè de pou fè tretman, doktè a sipoze mete nou tou lè de sou tretman. Depi souvan pou konnen w kijan w ka fè efeksyon. Premyeman, kijan w konnen w ka fè efeksyon. Wap santi, wap santi nati w yon ti jan ap pike w. Oswa ou menm lè w wè lap grate w konsa w gen dwa pran yon ti sèvyèt ki pwòp, ou pase, ou grate l, apre lè w al pipi ou santi pipi a brile w, ou pa bezwen di w gen lòt pwoblèm se efeksyon w genyen. Pa kite l aji sou ou kouri nan jinekològ. Si w pa vle al nan doktè m ap bay nou yon ti tretman natirèl pou nou sipòte tèt nou pou de twa jou ok. Ou gen dwa leve ou bouyi fèy ti bonm, ou mete fèy ti bonm, ou mete fèy twonpèt, nou menm sou ton medam kayiti yo nou konnen nou jwenn twonpèt, ou mete yon ponyen fèy pwa kongo ti mapou epi ou mete yon ponyen sèl ladan l ok. Ou mete yon ponyen sèl ladan l. Ou pa kite l tèlman cho, ou pa kite l tèlman fret. Ou konprann? Ou ouvre l kòm yon tizann epi ou mete l li nan yon bokit epi ou chita sou li pou ti lè a bat ou. Pandansetan lè w ap pran, w ap pran tretman sa a, ou pa sipoze ap ouvè frijidè. Ou pa sipoze nan dlo glase. Ou pa sipoze nan bagay ki twò glase. Menm dlo a wap bwè fè dlo a cho. Wap fèl dele 7 jou kòm yon tretman. Wap fèl 7 jou kòm yon tretman. Wap bwèl epi wap fè twalèt ou avèl. Wa di m te di nou sa. Nap chache efeksyon nou pap wè efeksyon. Nou pap konn si efeksyon anwo nou pap konn si efeksyon anba. Nou pa bezwen al depanse yon goud nou nan jinekològ. Paske jinekològ kounye a yo pral baw pakèt tretman yo pral voye fè yon pakèt egzamen epi ou pa gon goud nan men w epi pandansetan avèk ti fèy natirèl ou ka trete tèt nou. Nou menm medam yo depi souvan pran swen tèt nou pa koute nèg yo kap pede di nou pandansetan nou konnen nou gen maladi an kap pede di nou fè bagay fè bagay fè bagay fè bagay bagay pap fini si nou fè bagay pap fini nap toujou rete la nap toujou ka jwenn fè bagay Manman nou te jwenn fè bagay gran gran nou te gran gran nou te jwenn fè bagay manman nou vini nou jwenn fè bagay nap mouri nap kite fè bagay la pa al tye tèt nou si w pa gen bouboun nèg pap renmen w si w pa gen yon bon bouboun nèg la pap renmen w cheri nèg la depi sou ou pa gen anpil nèg kèlkeswa nèg li a lè l pral fè sèks avè w li toujou ap bat pou l pase men anndan bouboun ou pou l santi l pou l pran sant li pou l wè si l gen move odè ladan l bouboun dwe gen bon ti sant odè ti sant pa l men l pa sipoze gen yon sant dejenere Nou menm medam pran swen tèt nou epi amox, amoxicilline, toujou bwè sa, toujou gen tretman sa lakay nou pou nou ede tèt nou. Nou menm medam ki ap Fè sèks ki pa potoje ki pa pwoteje tèt nou demen seve nap regrèt nan vi nou. Ebyen se ti video sa mwen te pot pou nou. Mwen swete m pa vle video a twò long, ou menm ki poko abòne fè sa, envite manmi, envite papi pou vin pran ti konsèy mwen pote pou nou epi kite kòmantè epi map reponn nou nan yon lòt video. Bye Ciao.